Tout fanmiw zanmiw yo kòman nou ye sa pral depan de lè nou pral gade video sa jodia m vini avèk yon video pou nou men video a se yon voice li gen sou li sèlman ap voice sa nou pral aprann konn kèk bagay ki gen nan la repiblik kèk bagay kap pase ayiti ke nou pa janm konnen Kote ke anpil nèg Ayiti yo reyini pou yo kraze avni menm pitit pitit nou pou nenpòt 40 a 50 an. Nou pral tande voice note sa, aprè na di m sa n panse de li. Paske nèg sa yo se 2 mafya. kap kraze Haiti ki pa vle peyi a avanse ann al tande ansanm avèm kòman sa ye.
Gracia Delva prete 86 milyon de goud pou 30 an, Charles Desmarade prete 34 milyon de goud pou 30 lane, Rmona Tancrède prete 34 milyon de goud

Madam Chesnel Pierre li prete madanm ni 84 milyon de goud pou 40 an, Jacob Latortue prete 101 milyon de goud pou 32 zan. Jacob Latortue se depite?
Wi. Depite Gonayiv si m pa twonpe m. M kwè sa.
Blaise Jean Pierre prete 21 milyon de goud pou 35 an, Wood Piquion prete 27 milyon de goud pou 30 an, Rachel Devert prete 44 milyon de goud pou 35 an,

Zephyrin Ardouin prete 150 milyon de goud pou 40 an, konseye Jovenel. Nahom Dorvil prete 350 milyon de goud pou 40 an. Ki pale nan palè nasyonal, m kwè. Ki pale nan palè nasyonal, m kwè, kòm. Kòm sekretè.
Kòm sekretè, direktè de kabinè. Rony Celestin prete 250 milyon de goud pou 40 an. Josué Pierre Louis prete 23 milyon de goud. e kèlke goud pou 30 an, Boulos Reginald prete 130 milyon de goud nan Onapam, plis 700 milyon de goud obligasyon, Stephanie Auguste, èks minis afè sosyal, prete 250 milyon de goud pou 40 an, Jean Rigaud Belizaire prete 150 milyon de goud pou 30 an, mesye sa se kouzen chèf kontab Ona a ki se Jean Michel Louis Jean Michel Jean Michel m kwè Louis Alfredo Antoine de Kenskòf prete 150 milyon de goud pou 32 zan Jacques Jules Mist de Grande Rivière du Nord prete 150 milyon de goud pou 40 an, Job Pierre, ti frè Cholzè, prete 200 milyon de goud pou 40 an, Nadine Ambraz prete 120 milyon de goud pou 30 an, e nou kwè l ke li sa. Apa nou pa gen lis anplwaye yo ladan l. Se eksprè nou fè, nou voye lis palmantè yo sèlman ak ou gradel ak. ak wo fonksyonè nan Leta epi nou pa voye anplwaye o pli ba nivo. Nou pral ba w tout moun ki anplwaye ladann men ki se ekip Chesnel Pierre vin avè l. S w ap wè Job ti frè Cholze a, li se direktè enfòmatik e jodi a ki prete kantite lajan sa a. Men li rantre apèn nan Lona ou? Apèn se avèk Chesnel. Apèn.
Ah ok.
Li poko gen dezan. Chesnel gen dezan e sèt mwa, li ka gen dezan demi. Mwen te fin tande kòman ke nèg yo kraze avni nou pou 30 a 40 an, m mande w yon sèl bagay pou fè pou mwen, ou menm ki potko abòne a chanèl la, abòne avè l, like videyo a pou mwen epi pataje l. Pa bliye ou menm ki gen yon kòmantè ou mèt kite l m ap reponn ou, ou mèt kite kòmantè anba videyo a m ap reponn ou. Se te zanmi w, Dinò, m renmen nou anpil. Tchaw. N ap rejwenn ankò pou yon lòt bèl videyo.